Depòtasyon nan peyi Ekwatè jan ke w konnen l deja, anpil pale anpil, anpil voye monte, anpil moun ap fè tèt cho, bri kouri, nouvèl gaye. Jan ke w konnen l deja, depi w pral nan peryòd eleksyon nan nenpòt peyi sou latè, moun ki se pouvwa an plas yo toujou konn itilize de strateji pou yo kapab rive mete tout moun ki ap viv nan peyi sa swadizan imigran nan yon posibilite Pou yo kapab ap fè tèt cho. Sa rive nan plizyè peyi sou latè. Ebyen kòm nou konnen l deja an Ekwatè ki nan peryòd elektoral, moman ke n ap pale avèk ou la a ki an plèn kanpay, donk sa se yon pou mwen menm yon estrateji ki ap itilize pou fè imigran kapab gen kè sote. Men fò m di w tou se yon bagay ki reyèl. Donk jan ke nou konnen l deja, gouvèneman ki te la avan an, Li menm se yon gouvèneman ki te travay de konsè o pwofi dè imigran, men gouvèneman ki aktyèl la a, se pa yon gouvèneman nou kapab di ki twò fè fas kare avèk imigran, e sitou moun ki nan kous elektoral yo, anpil nan yo se son dè moun ki gen gwo difikilte avèk volim imigran ki genyen nan peyi sila a. M panse depi m di sa, m pa bezwen site non, ou menm ou kapab konnen egzakteman. Nou gen youn nan kandida yo ki trè enfliyan e nan tout eleksyon, eleksyon 2016 ki te plase an dezyèm pozisyon e nan sondaj ki sot fèt la ankò ki vini an dezyèm pozisyon, se youn nan nèg ki trè popilè e se youn nan nèg tou ki gen anpil ti mwayen nan men l e ki te fè yon deklarasyon an 2016, ki te di depi l ta gi posiblite rive nan tèt pouvwa a tout imigran ki ilegal mare pakèt nou paske li pral voye n tounen lakay men eske desizyon sa a li pran pou ayisyen tou ki fè pati imigran nan peyi ekwatè rete la n ap vini avèk plis detay pou ou plis enfòmasyon yon fason pou n kapab ba w plis detay de sa ki ap pase nan peyi a donk jan ke n te sot di w lan ekwatè ki an plèn kanpay. Map tou pwofite okazyon sa a poum diw, ou menm si w se imigran, degaje w, si tout fwa gen rezidans nan peyi a, asumile responsablite w pou w kapab al vote, paske w konnen l deja, si w pa ta vote e w gen rezidans, ou gen tout posibilite pou w peye yon kontravansyon de 10 pou san nan salè minimòm peyi a. Donk, m panse w ka twouve sa biza, men fòm diw wi, se sa li menm. Ebyen kounya la, pa fè kè sote, Pa fè tèt cho, sou chanèl Valès Ekwatè lan, n ap pote tout detay ak tout enfòmasyon, n ap fouye je gade nan tout sa ki ap pase nan gouvèneman peyi an, yon fason pou n kapab kenbe w enfòme de tout sa ki ap pase. Kounye a la, humm, ou t ap fin gade videyo a, ou t ap bliye ou t aprale, ebyen ban m di w, abòne ak chanèl la kounye a, ban nou yon like, E kite yon kòmantè pou nou anba videyo a. Lè konsa pou nou kapab kontinye fè travay la pi plis toujou. Abòne nou. M ap vini ak nouvèl la pou ou kounya. Bonjour oubyen bonswa tout fanatik oubyen fan Valès Equateur, se yon reyèl plezi pou nou salye ou e rantre lakay ou kounye a pou nou pote kokennchenn enfòmasyon sa a pou ou. Nouvèl sa a li angaje ou si w ap viv an Equateur. Kisa nouvèl la ye? Jou ki te 30 novanm 2020 an, Asanble Nasyonal Ekwatè la yo reyini sou yon lwa. Lè nou pale de Asanble Nasyonal, ou konnen l deja, Ekwatè yo sèvi avèk Asanble Nasyonal, pa t kesyon Chanm dè Depite oubyen Sena. Yo itilize Asanble Nasyonal. Yo te reyini, mete tèt yo ansanm pou pran yon rezolisyon, jan Kenseau di w la, kòm peyi a deja an plenn kanpay, yon fason pou wè kòman yo te kapab mete kèk presyon tou n kapab di sou do volim imigran ki ap viv anndan peyi a. Yo te reyini nan yon kontèks pou yo te rive jwenn yon rezolisyon e kote yo te menm rive kritike ansyen gouvèneman an, ki se gouvèneman Rafael la, sou pretèks pou yo di gouvèneman sa a se yon gouvèneman ki t ap anrichi e menm bay pwofi avèk yon pakèt etranje ki rive nan peyi an, donk yo menm te bay posiblite pou legalize moun sa yo. Men, èske se gouvèneman an egzakteman ki te fè l oubyen se konstitisyon peyi a? Ebyen nan atik 23 nan konstitisyon Ekwatoryen an li di otomatikman yon etranje rive sou sòl Ekwatoryen an li lib e pou ale pi lwen ou ta menm sezi li ba l menm dwa avèk yon Ekwatoryen donk sa vle di otomatikman ou rive nan peyi an degaje w ou mèt Janjak Pou fè kou konnen, pou w rete viv nan peyi an, pa gen moun ki kapab poze w ankenn kesyon, èske w legal ou pa, ou kapab travay e fè tout sa ke w gen pou fè anndan peyi a. Donk se sa konstitisyon an te di. Men, moun sa yo, yo vin chita, yo tèlman kritike gouvèneman an, yo pran rezolisyon e pase pa vòt, yo gen majorite ki vote pou e, men, pou m di w byen, pati ansyen. Prezidan an li menm, yo youn pa an favè lwa sa a, men malerezman lwa a pase. Eske lwa sa a li an favè Ayisyen avan nou ale pi lwen? M ap di ou wi. Li yon ti kras an favè Ayisyen, men m ap di ou rezolisyon sa a li pran plis pou pèp venezwelyen ki ap viv nan peyi an e yo menm ale pandan peryòd eleksyon an pou yo te rive kritike gouvèneman Maduro yon fason yo trete de diktatè, pa bliye gouvèneman ekwatoryen an se youn nan peyi tou ki pa vle wè gouvèneman Maduro a sou pouvwa a. Nou kapab di se pou yo menm yo plis vini avèk jan bagay sa a. Kounye a ann al wè ki moun yo pral gen posiblite pou depòte, Pa fè tèt cho. Pa fè kè sote. Rete la. M konnen anpil moun ap poze kesyon e gen moun tou ki kapab petèt pa konprann egzakteman sa k ap fèt lan. M ap di ou, men ki kategori moun yo pral rive depòte nan peyi a. Gen anpil, gen 7 pwen yo pran, men nou p ap pale de 7 pwen yo. N ap sèlman pale de 2 pwen ki plis enpòtan, ki plis konsène imigran yo. Premye kategori moun yo mete sou lis di moun sa yo, otomatikman otorite yo ta rankontre avèk jan de moun sa yo, se degaje, fè yo retounen kote yo te sòti. Se moun ki rantre nan yon espas ki pa otorize. Lè n di rantre nan yon espas ki pa otorize, m panse ou kapab byen konprann. Sa vle di moun k ap rantre pa fwontyè yo. Pa bliye lè w pase pa fwontyè, ou pa tcheke ou pa gen sou rantre, se yon krim ke w komèt. Ou ka di sa l ap di la, wi, se yon zak ke l ye. Yo kapab menm klase w kòm espyon, moun k ap vin espyone peyi an oubyen yon bagay, yo kab klase w nan plizyè kad. Ou ka menm rive pèdi lavi w. Se premye kategori se moun sa yo, otomatikman ou rantre nan yon espas ki pa otorize pa otorite ekwatoryèn, depi yo pran w, yo sipoze depòte w. E pa bliye an Ekwatè otomatikman yo fin vote yon lwa depi menm jou a li an vigè. Dezyèm kategori moun yo mande pou depòte, se moun ki sèvi kòm yon menas, oubyen yon danje pou pèp Ekwatoryen an. Pa bliye, lè n pale de Venezyelyen, Venezyelyen se youn nan nasyon nan peyi an ki fè plis pale anpil de li, yo patisipe nan plizyè zak, lè n di nan plizyè zak, yo patisipe nan ti poud lan, yo patisipe, yo mache ak kouto, yo patisipe nan kase kèk biznis moun, yo patisipe nan. Pi vye zak malonèt nan peyi a. Si w se yon moun, yon imigran ki reprezante yon danje pou peyi a, ke w te gen papye ou pa mwen garanti w y ap cancela li epi y ap voye w retounen nan peyi w kote w te sòti. Donk se moun sa yo yo plis pale de yo. Moun ki rantre nan yon espas ki pa otorize e moun ki reprezante yon menas ou ankò yon danje pou pèp Ekwatoryen an. Konsèy pa m kab ap pote pou ou, pa paske w gen rezidans nan men w pou w panse w kapab fè sa w vle nan peyi a. Yon fason pou n pa fè videyo a twò long, n ap koupe l la. Men nou espere retounen nan pwochèn videyo pou n vin ba w plis detay egzakteman de sa k ap pase a. Pa bliye avan w ale kite yon grenn abòne pou nou oubyen yon grenn like e konsa w kapab rete konnen plis enfòmasyon sou chanèl lan. Pa bliye chak fwa ke w vin sou chanèl lan lè w kite abòne pou nou konsa, yon grenn like Ou met dòmi nan zye nou, ou ban nou anvi ak angouman pou n travay plis. Pa bliye retounen ankò pou w kapab jwenn plis enfòmasyon. Mèsi, orevwa, alapwochèn!